Hey, kòman w ye? Se Ti Koze Lasante ki rantre lakay ou jodi an kote ke mwen pral pataje ansanm avè w sa ou dwe konnen sou diferans ki egziste ant yon mikoz avèk enfeksyon irinè. An nou swiv ansanm avè m. Yon mikoz se sa ke nou rele yon enfeksyon vajinal oubyen yon enfeksyon jenital. ki koze le pli souvan pa yon chanpinyon ki rele Candida albicans. Kisa chanpinyon sa fè? Chanpinyon sa li tann, li pwofite de yon dezekilib ke nou menm medam yo nou genyen nan flore vajinal nou, se sa k fè yo toujou konseye medam yo piga yo itilize od twalèt, paske od twalèt sa sa l pral fè? Li pral kreye yon dezekilib nan flò vajinal lan ki jwe yon wòl de yon otonetwayaj e yon pwoteksyon. Une fwa ke nou vin gen yon dezekilib nan flò vajinal lan, Candida albicans sa li menm li jwenn posibilite pou li kapab kolonize nan mukeuse vajinal nou. E yon fi tou ki gen yon defisi iminitè kapab rann Candida albicans lan kolonize. E nou wè ke enfeksyon sa a, enfeksyon oubyen sa ke nou rele mikoz lan pa Candida albicans lan, nan tèm medikal la nou kapab pale de andojèn. Sa vle di nou enfekte pa pwòp Candida albicans pa nou. Paske Si gen anviwon 30 pousan de kandida albicans nan flore vaginal nou e nou genyen tou nan tube digestif nou ki se yon reservoir de kandida albicans sa. Li se yon champignon cert men nou kapab viv ansanm avèl. Donk nou konnen ke tube digestif lan li fini nan anus nou. Donk fi an kapab rankontre, li kapab pran yon enfeksyon vaginal de anus li. avèk vajen l paske nou konnen ke antre anus e vajen li gen yon espas ki separe l sa ke nan tèm medikal lan ke nou rele e perine donk e sa fè yo toujou konseye fi yo tou lè yo fin fè bezwen lè yap siye se sòti de vajen ale nan anus paske si w sòti de anus ale nan vajen Li nòmal pou kapab atrape nenpòt enfeksyon. An nou gade pou nou wè ki siy oubyen ki sentom ke yon fi ki gen yon mikoz kapab genyen. Enfeksyon sa li kapab tradwi pa yon vulvovajinit. Vulvovajinit lan se 2 tèm ke yo konbine. Vulvo pou vulve, vajinit pou vajen. Sa vle di fi an ap genyen yon enflamasyon nan vulve avèk nan vajen. Wi gen diferans antre vulve. Nou kapab di vulve se yon se yon ansanb de grand lèv, petit lèv, klitoris, tout sa ou kapab anfle epi vajen fi an tou antre orifis vajen an kapab anfle. Fi an tou kapab genyen demanjezon. Demanjezon se kòm si yon gratèl, kòm si ou santi kòm si e vajen ou avèk vulve ou tout sa ou tèlman ap grate ou kòm si ou santi Pa gen anyen ke w kapab itilize ki pou kapab ede w avèk sa. Fi an tou kapab genyen doulè lè li ap fè sèks. Nan rapò seksyèl li ap gen anpil anpil doulè lè li gen yon enfeksyon vajinal. Epi li gen tou sa ke li ap genyen ki se yon pèt vajinal. ki kapab blanch, ki kapab joun, ki kapab trè epè, pafwa tou depandaman de nivo enfeksyon an, li kapab menm genyen odè tou. Lòt bagay ke fi an ap genyen ankò, li ap gen yon sansasyon de pikotman, li lojik ke l ap santi vajen l, vilv li, tou sa yo ap pike l, li ap genyen tou de kòmsi de blesu paske li lojik si ke ou genyen demanjezon ou ap grate se nòmal pou kapab genyen de blesu epi fi an tou ap gen yon sansasyon de brulu lè li ap pipi se sak fè anpil fwa nou toujou gen tandans a konfond yon enfeksyon vajinal avèk yon enfeksyon irinè. Yon mikoz, yon enfeksyon vajinal, yon enfeksyon jenital, Sentom yo kapab diferansye de yon fi avèk yon lòt. Sa ka rive mwen gen yon mikoz, mwen pa gen demanjezon. Ou gen yon mikoz, ou gen demanjezon. Sa ka rive mwen gen yon mikoz, mwen pa gen doulè ditou lè m ap fè pipi, pa kont pou ou menm, ou genyen doulè. Se sa k fè nou toujou konseye tou, pa di ke mwen te gen yon mikoz, mwen te pran tèl medikaman, e ke ou gen yon mikoz, ou vin di m ke a ou konnen ke mwen gen enfeksyon vajinal, kisa ke ou te pran? Mwen di w a m te pran tèl medikaman pou pran medikaman sa. Nou toujou konseye tout moun ke si ou gen yon enfeksyon vajinal oubyen kèlkeswa maladi ke ou genyen, pa tann ke moun di, ah lèm te gen maladi pam nan m te pran tèl medikaman, ou kapab pran tèl medikaman, ou kapab pran menm medikaman sa tou. Non. Donk, yon enfeksyon vajinal gen anpil siy ki vrèman sanble avèk enfeksyon urinè, jan ke nou te anonse l lan, Se yon diferans ke nou ap fè antre yon enfeksyon vajinal, yon mikoz, avèk yon enfeksyon urinè. Donk, rete branche, envite yon zanmi w gade videyo sa, pataje videyo a avèk zanmi w pou kapab konnen tout ti enfòmasyon ke nou ap pote pou ou sou lasante e rete branche pou lòt videyo ki ap vini an kote ke nou pral di w tout sa ki genyen ki strikteman rezève nan ka yon enfeksyon urinè. Nap wè trè pwochènman nan lòt videyo sa.